Nouvèl sa m pral ba ou a li vrèman tris. Anvan w tande l, l ap bon si w bon ti kiyè lwil oubyen pran ti remèd pou sezisman. Se 2 moun ki anndan legliz, yon jèn gason de 35 lane. Li apèn gen 3 mwa marye ak madanm ni, gwo jounen fèt mèdam yo, ebyen misye arive tiye madanm ni avèk 3 ou 2 kout manchèt. Li fè konnen ke li te pran fi a se anndan legliz. Li se yon chofè taksi, se nan yon kwazad li te kwaze ansanm avèk madanm ni. E li pat pran tan li te rive marye ansanm avèk madanm ni. Ebyen, daprè enfòmasyon. Misye t ap reponn avèk kesyon lapolis, misye ta fè konprann ke chak swa madanm ni ap tante fè bagay mistik sou li. Nou pa konnen èske se pou l monte l oubyen pou l fè kwa men li di madanm nan ap tante fè bagay mistik sou li. Ou menm k ap viv an Ayiti, ou menm ki se Ayisyen, Ou konn sa sa vle di lè moun nan ap fè bagay mistik sou ou. Nou pral fè w tande misye e ki tap reponn kesyon e aprè nou menm nap fè plis kòmantè. Koman ou rele? Non pam se Evens Philocles. Madanm ou ke ou tiye a ki laj li genyen e koman l rele? 35 an l genyen. E ou menm kilaj ou? 35 ans.
Konbyen pitit ou gen avèl? Mwen pa gen pitit avèl, mwen apèn gen 3 mwa marye avèl, m pa ka dòmi tout nan nwit, tout 3 mwa a mwen fèl mwen pa dòmi. Mwen pa dòmi epi lap egzèse fòs mistik sou mwen anndan, menm te prann etan ko yon sèvant de Dye, se li ki vin kontakte m. Eske yè swa ou te avèk madanm nan ki fè yo diw? Non, angiz menm, yè swa pastè al banm, moun yo te al banm sèvis nan kay la. Di nou eske tèt madanm nan fè w bò oubyen dèl fè w bò Li pa fè bò li li tankou yon bò. E ki kote w arete w la menm? Chadèn.
Kiyès ki arete w?
Eeh èd kazèk la. Non se te yon tonton m ki e pa moun ki arete m kòmsi m fin fè aksyon an epi mwen kanpe.

Pandan Valo tap fè kwazad la epi map fè taksi mele jou dimanch depim vin sot legliz mwen pa konn vin fè taksi son jou E ki laj ou? 35 ans. Ou pa gen pitit a lòt fi? Non non premye moun mwen rankontre nan vim. E konbyen mwa ou gen yo depi ou marye avèl? 3 mwa.
Mwen sèten ou te pran sanw ou te pran tanw pou te tande Mesye a ki tap pale pou ki rezon ke l te arive tiye madanm ni. Ki kote sa prale? Kote bagay sa soti? Li te pran madanm ni legliz, ebyen l di kom madanm ni ap tante fè bagay mistik sou li, e l fè konprann ke se premye fi l. Se premye fi nan vi l. Ebyen se premye fi nan vi misye ebyen se li menm tou misye arive tiye. Bagay la vreman di, li tris paske anpil fwa sa konn rive ou konn wè moun nan legliz poutan Se pa anyen lap regle. M pa di sè a pa tap regle anyen non. Men m jis ba w yon egzanp. Ou menm ki legliz, pridan e fè atansyon. Pa bliye jèm paj la, abòne avèk paj la e pataje pou plis moun kapab wè e pou plis moun kapab tande enfòmasyon sa. Atansyon pa kapon e yo pa ekri prekosyon nan liv pou granmesi. Ann pran plis prekosyon. M te kontan pou m t avèk ou. Se te Pekive Holden ki te avèk ou. Merci beaucoup. N ap rankontre nan lòt videyo.